An reyalite, m ka di ke Ayiti s on peyi ke yon moun pap janm ka konprann. Paske, m ap gade, te gon bagay ki te pase nan koze manifestasyon yo. Jan ke moun yo t ap minimize e minimize lapolis. Moun yo te di ke lapolis la enkonpetan, li pa konpetan, li pa ka travay. Bon, m ap viv yon fenomèn la ki pase avan yè anfèt. Te gen Bristou, te gen chèf gang ki rele Makandal la, ki monte avan yè swa, men l vini sou pretèks ke pral alèz nan zòn nan. Epi pèp la avèk polisye ki nan zòn nan, yo menm yo pa t janm deside bagay konsa. Yo pa t janm dakò avèk jan de bagay sa paske yo konnen yo menm yo se moun ki legal, yo se moun ki onèt. Yo kanpe, yo kite li nan sware ke l vini an, yo pa ba l okenn pwoblèm. Epi nan demen, mesye yo gentan konnen ke yo fin alèz, yo panse ke yo pral loje yo. Men yo gentan vini se pou fè ki sa? Se pou fè wout pou babekyou ka alèz anba a. Paske yo te gen kòm deviz pou yo te pran kay kòmandan Jilis avèk kòmandan Jetwo. Se sa, paske se sa Babekyou te bezwen li menm. E pi, nèg yo fon yon lòt bagay ki tèlman terib, nèg yo te tire sou transfòmatè ki gen anba a depi dè la sware. Kounya, nan demen maten, nèg yo vini, yo kòmanse bare wout, yo kòmanse ap vale teren nan Bristo an, e pi, Yo pa t konn ki sa k te sere dann yo. Men kèk tan apre, kèk tan apre, vè lè onzè, onzè, lapolis te vin vire bagay la nan men yo. Lapolis te vini, li te kòmanse fè sènay. Lapolis sèke tout kote nèt, yo mete yo nan mitan. Yo mete yo nan mitan, men nèg yo afwonte anpil. Paske nèg yo te rekipere yon legliz anba. Nèg yo te pran legliz lan pou yo te ka... Yo te pran legliz lan kòm refij, anfen. Se kòm refij yo te pran legliz lan. Men lapolis li menm ki pa t ap dòmi nan moman an, lapolis vini, cha yo debake, a, yo met plan a nèg yo. Nèg yo tire, nèg yo tire, nèg yo tire, nèg yo panse ke yo ta pral ka sove. Men nou, fòk nèg yo pa bliye ke Petyonvil la pa yon jwèt. Paske, gen yon grenn bagay nou toujou di, ke nou menm nan Petyonvil la, nou manje pwa. Nou manje pwa. Nou pa manje pwa anfèt. Men nou pa ka bay la pire. Goumen goumen goumen goumen bon gen moun gen kèk moun ki pran bal paske lè bandi yo ap fè yon jan pou yo ka jete pye yo y ap bat pou yo dezangaje vreman vre pèp la li menm kanpe solidè tou avèk lapolis la men m gen yon grenn bagay m vle di nan bagay sa m ta renmen ke tout kote fè menm jan tout kote fè menm jan Depi se bandi paske bandi pa janm renmen moun vre bandi pa konn renmen moun fòk nou tout konn sa si wè si bandi te konn renmen moun vre nou tap gade nou sa nèg yo ap fè fè a fè tout moun kite zòn yo sa pa tap janm fèt kiyès yap touche se nou menm ankò ti malere yap touche men mkontan se byen domaj. ke premye bagay lap graze ou bòtire dlo e dezyèm nan ke la polis la ki mete plon a nèg yo yo mete plon yo mete plon lè nèg yo panse wal dezagaje aa yo met dòmi nan je nèg yo nèg yo pat atann a sa nèg yo pat janm atann a sa yo pat panse ke bagay la ta pral vire nan men yo konsa yo pat janm panse bagay konsa men e pou lòt nèg yo pran sa kòm leson kòm egzanp e pou pèp la tou kanpe pou yo motive pou yo kanpe rèd pou yo pa janm kite bagay konsa fèt ankò.
Mesi mesaj sa se pou tout frem polisye yo ok e m panse ke nou we kiyes kap pale la tout fre polisye m yo. M ap di nou, mesye, nou gon sèl bagay pou nou fè jodi an. Nou kapab repare tèt nou de tout sa nou fè ki mal a popilasyon ayisyèn nan. Paske jodi an, fò n dakò ke si popilasyon an ka kanpe dèyè nèg bsap yo, se paske nou menm nou pa fè travay nou. Nou pa fè sa nou te gen pou n fè. Nou kite popilasyon an, n ap satisfè yon ti gwoup nèg. anndan peyi a. N ap satisfè yon ti gwoup boujwazi salòp anndan peyi a. Tandiske nou soti nan zantray popilasyon an. Nou soti nan gete yo menm kouta popilasyon an. Je di a si nou ka kanpe goumen a nèg Bsap yo sèke nou te ka goumen a bandi yo tou. Sèke nou pa fè. Jodi an se pa nòmal pou popilasyon an plis renmen Bsap ke nou menm polisye. Mesye, nou ka repare tèt nou. Nou ka repare tèt nou. Ann kanpe bò kote popilasyon an. Ann bay yon chans a popilasyon ayisyèn nan. Paske, moun yo ap soufri, mesye. Moun yo pa kapab ankò. Mesye, ann mete tèt nou avèk nèg besap yo. Ann met tèt nou avèk nèg besap yo pou n fè yon sèl batay. Pou n delibere pèp la. Nou menm. Nou pa pral goumen kontre pouvwa, kontre tout bagay, men nap goumen kontre yon sistèm. Tout sa k fè pati de sistèm lan dwe bay chans a popilasyon an. M pa sible pèsonn, men m jis sible yon sistèm k ap topizi popilasyon an. Mesye polis yo, kite sa n ap fè a, li pa bon pou nou. N ap koz kò polis la kraze mesye. Son masak ki pral fèt. Son masak lap ye. Si nou rentre nan lojik kite nèg yo fè nou goumen avè nèg bsap yo. Mesye nèg a zam. Nèg a zam. Nou ye. E bsap la son kò ki legal tou. Menm jan avèk nou mesye. Leta. ki rekonèt nou an rekonèt nèg besap yo tou. Poukisa nou pa met tèt nou ansanm pito ak nèg besap yo pou nèy goumen kont gang yo kap teworize popilasyon an. Popilasyon an pa ka viv. Popilasyon an pa ka vake aktivite yo. Mesye, bagay dan pouri sou bannann mi an, li pa bon. E si nèg besap yo tap touye nou menm jan avèk gang yo, nou tap wè pou nou pat goumen avè yo. Jodi a si nap goumen anèk besap yo popilasyon ap kont nou plis toujou e popilasyon an mesye se sou nou yo pral bandi se nou kap mouri nou gen madanm nou gen pitit se nou kap mouri pa kite moun voye nou koumen pa kite nèg ban nou vye konsèy mesye polisye frèm yo ann pran men nou poun defann tèt popilasyon an e poun defann tèt nou ann repare erè nou yo devan pèp la mesye Lage avèti pa tiye kokobe. Mesye, sa m di nou an son konsèy m swete ke nou pran l.
Epi ou konn sa k dwòl la mesye? Bagay yo tèlman gon pakèt ipokrizi ladan yo nan lapolis lan, ou pa ka konprann sa k ap pase dèfwa. Menm lòske ou nan enstitisyon an, Epi a pafwa w poze tèt ou kesyon w mande, bagay w ap viv yo eske se reyalite yo ye? Ou pa ka konprann. Dèfwa, dèfwa nèg la ap ba w misyon mèt la, nèg la konnen ou pral mouri li ba w misyon an, ou deplase ou pral mouri, nèg ki ba w misyon an li konnen lè l ba w misyon an ou pral mouri. Men w pa ka konprann, nèg yo toujou gon jwèt y ap jwe ou pa konprann. Bon gon lòt bagay ki konn rive ankò. Ou wè nèg yo toujou ap fè sanblan. Pa egzanp, ou gen dwa parèt, 2 moun mouri yon kote oubyen 3 moun mouri, yo rele lapolis, lapolis ale, 3 moun mouri, nou konstate nou wè moun yo mouri, nou pa ka rele nan radyo a pou nou bay enfòmasyon. Etandike yon radyo la pou bay enfòmasyon pou di moun mouri. Nèg la vle, responsab la vle se nan telefòn pou ap rele l pou di l gen 3 Mike E nan telefòn pou wap relel pou dil sa. Ou pa ka dil sou radyo. Si w dil sou radyo, chalè cho. Ou an machin, machin pran pàn gaz, nèg la pa vle pou w di machin nan pran pàn gaz. Pòt Rico bagay yo ap sere. Nèg la ap fè sanblan pou l moutre w jiridiksyon ap byen mache. Ou konprann? Wap gade wap wè. Machine kwadèboukè a nèg 400 mawozo yo pran an. Mesye machine nan nèg 400 mawozo yo pran li kòmsi se komisè a ki voye l bay nèg yo pou yo pran li. Komisè a te gen alèt li te konnen nèg yo gen pou debake sou nèg yo lòtbò a li pa janm fè nèg yo konn sa non. Li konnen gen yon moun ki fè l konnen Nèg yo ap al pran nèg yo nan aso l pa janm di nèg yo anyen ditou non. Malgre nèg yo sove po yo, machin nan bandi yo pran machin nan. Yo rive nan rakèt a machin nan, machin nan kawoutchou l plat. Kawoutchou l plat lè lè blende a parèt gen youn nan blende yo k parèt nèg yo kouri kite machin nan. Kounye a blende a pa gen pat gen ase de nèg ladann ki pou fè kouvèti ki pou desann pou yon nèg al pran machin nan. Yo kanpe sou plas pou yon lòt blende rive. Mannèv an fèt pou lòt blende a rive pou vin ede yo pou al pran machin nan. Menm CP a ankò, li deplase blende kote machin nan ye a, li voye al kanpe kafou marasa e DG pral pase al kanpe kafou marasa DG pral pase. Tandis yon gwo machin ki yon kote oblije sove. Nèg yo dèke deplase ale al fè kouvèti pou DG pase Kwadèboukè. DG nan machin blende l wi. Li toujou pase Kafou 1 e Kafou Marasa. Nèg yo deplase, kite machin nan. Y al fè kouvèti pou DG, yon DG santi kaka k pa l pase. Yo dèke deplase tounen yo tounen yo jwenn yo pran machin nan. W ap gade w ap wè Menm lòt towo ou tande ki DDOD a, aktyèl DDOD, yon lòt ti vòlè, ti vòlè, ti vòlè sa vle di ki vini kraze jiridiksyon, se kòm si m ta di w nèg yo gon ajennda y ap egzekite, ajennda nèg yo se kraze peyi a. Nèg yo ki nèg menm pou yo kraze peyi a. W ap gade w ap wè CP Kwadèboukè a, aktyèl, aktyèl CP a, Mixe t gen bon relasyon a nèg yo poukisa se li yo kite la yo konnen gen bon relasyon a nèg yo wap gade wap wè menm Roger sa ki dedeyode Roger son nèg ki tèlman close ak Astou Mawozo son kriz gon lè mèt la Roger voye beyi a moute anwo bò ponp nazè a lè sa peyi a nan kriz yap moutre w nèg Astou Mawozo ap bay pwoblèm ee wout la bloke machin paka soti malpas Tout moun sa se santi yo gen pwoblèm lap moutre li pral rezoud pwoblèm nan, lap bay enpresyon ke lapolis sou wout la. Menm Roger ankò li rele nèg yo li fè nèg yo konnen matè a ti mesye piga nou parèt. Li fè nap fè similak, ou wè nou atè a zam nan men nou nap fè similak tout lannwit la nou menm nou pè nou sou wout la nou pridan, al nan fè nwa nou pa vle pou nèg kaka bal sou nou poutan menm Roger te gentan rele nèg yo Roger di nèg yo, map atè a mesye map fè yon similak pika nou parèt. Kounya menm Roger sa, li sòti m pa konnen li sot pran lòd nan men blan laba yo difomasyon, menm li menm ankò yo pran m tande yo mete l dede yo de. Son ajenda nèg yo gen ap egzekite nan peyi a, nèg menm konn li bagay serye kap.

ki te vle vin jere yon bagay nan Petyonvil la, paske li menm li te gen kòm deviz pou l pran primati avèk kou de kasasyon, se te sa, se te sa l ta pral jere li menm, pou l te pran primati avèk kou de kasasyon. A, monchè, m pa bon manti, bagay la vire, m pa ba nou manti, bagay la vire, vire, vire nèt. Lè yo te konn misye te fè live tap pale pou montre ke l se bon moun ayy bon kòm pa konnen pa konnen anvan misye te ka fè bon misyon wi misye te ka fè bon misyon paske misye te kòmanse ap desitire gang ti vòlè vrèman Men apre misye te vin varye, pa konn sa k pase nan tèt nèg yo, nèg yo mèt kòmanse byen y ap fini mal. Epi, misye te vin pran prizon, prizon vin kraze nan men l. Epi, misye te tounen ankò nan Petyonvil la. E misye tounen, misye fè mò. Misye tiye yon komisè ki te nan, yon enspektè anfèt. Yon enspektè ki te nan primati la. Ay bagay sa pase apre misyon ma e pi chèf gang yo rele Makandal la. Se vin balanse e pi apre ba yo ba yo dejenere nan men. Yo vire bagay la nan men nèg yo, Kay te gen anpil kout bal, nèg yo goumen anpil, nèg yo pran tan yo goumen, yo goumen, yo goumen, nèg yo fè anpil kout bal. Men, paske yo toujou di w nan goumen, se, se, e, e, se ki jan l ye, si de moun ap goumen, se sa ki pi fèb la k ap pase. Men sa k di a nan ka a, bon, se misye k pase, bon, e li k te pi fèb, pase, fò n pa bliye ke dapre sa se fòs legal. Misye son ex polisye li menm. Son ex polisye ke ke misye te. Hmm, mon chè. Yo kraze zòn dèyè a bon. Yo met dlo nan je misye tou. Yo met dlo nan je misye. Sa vle di fòk nou menm nou kanpe yon jan pou nou jere tout bagay nan jan nou dwe jere la. Fòn pa bliye kiyès nou ye, ki sa nou vle, ki sa nou dwe ye. Mwen konprann e sa son bagay ki enpòtan. Sa tèlman enpòtan m wè ayisyen yo ap mòde lage. Hum, si se banzi k pi bon pou yo, ya fè chwa de li. Men m panse ke dap pou kal banzi bay, bay popilasyon an, m pa panse ke yo te ka kont lapolis la. Mwen menm m vle tout moun tout kote, tribò pa bò, kole tèt yo, kole, kole, kole. kowonpere avèk lapolis lan pou n wè si n ta jwenn rezilta pou n soti nan sa n ye a akoz de fòs miltinasyonal sesi sela tout se rans pa gen youn k ap itil nou anyen dayè nou gentan wè ki jan tout peyi vire do ba nou yo pa pran n pou po patat se nou k pou degaje nou kole tèt nou pou n wè ki sa n a fè pou n wè ki sa n a fè si n ta jere bagay yo nan sans pwòp lan. E bagay sa selman n bezwen. Ann degaje nou nou menm nou goumen jiska lemourit e jiska lemourit pou nou jwenn stabilite ke n bezwen an. Nan fè chwa de sa n vle.
Bon e, antouka, asosye mèsi, mèsi pou mesaj la. Ayiti Òganik ap toujou ap kontinye bay sipò avèk pnh, avèk lame, avèk bsap. nou gen, nou gen, nou gen 3 kò, nou gen 3 gwoup la a ki ka vrèman si nou fè kèk netwayaj, se sa sèlman pou nou fè. Ti netwayaj pou nou fè. Lè Aristid li menm, lè l te deside fè sa l te fè a, pou l kraze militè a, pou nèg yo vin vann tout afè nou ak Sendomeng, ak lòt peyi, Yo vann tank, yo vann bato de gè, yo vann elikoptè, yo vann tout sa nou te genyen. E se leta ameriken ki vini, ki vin fè yon trètman ki fè e fokis sa sou pnh. Se yo menm ki vin avèk pnh la pou nou. Men, sa pa vle di pou nou voye l jete. Ou wè, yè avan yè la, m te poste yon lòt ti enfòmasyon sou TikTok. Nou t ap pale de Jòj Sati, ki se yon Ayisyen, malgre fanmi l, ras li ka soti peyi Arab yo, men li se yon Ayisyen. E li di yon bagay ki fè sans, li di nan santèn, desan fanmi ann Ayiti. espesifikman Pòtoprens, e pa tout ki vòlè. Ka gen yon ventèn, ka gen yon ven fanmi ki vòlè, ki kriminèl, k ap fè sa k pa sa. Tèlman fanmi sa yo, sa k pa bon yo fè fè tout lajan an, yo fè tout kòb la. Kounye a, popilasyon an vin panse se yo tout. E menm jan avèk lapolis, e menm jan avèk militè, e menm jan avèk bsap, menm si w ta jwenn yon move grenn, nou pa ka lage chay la sou do tout moun. An tou ka janm diw la na pral kontinye ede nenpòt jan nou kapab na pral kontinye sipòte lapolis bravo pnh bravo militè bravo bsap pou nou kontinye batay pou nou eradike gang e amnesti gang nan lap trè trè difisil avèk tout krim sa yo kap fèt Antouka e nou konn slogan an deja nou nap toujou ret fidèl avèk Ayiti, Ayiti, Ayiti jan Chavez te di a Ayibobo, Ayibobo, Ayibobo Ginen pa trayi Ginen Bosal, Bosal Ayiti òganik, Ayiti òganik, Ayiti òganik.
Yow! M pap baw manti Dread, pa gen demen. Peyi a fin kraze. Pa gen demen ni pou mwen ni pou ou. Demen an Ayiti fini. Ayiti boule Dread, sa e demolisyon Ayiti. Si sa pa fè w mal, sa fè m mal menn. Y ap boule patri m neganm. Men sa m ap di w, milat yo voye nou tou lache liv ka Henri Deschamps, pitit yo pa li nan liv sa yo. Yo pa sou menm sistèm edikatif avè nou. Depi 200 zan, les mulâtres nous tiennent bordel de merde. Les mulâtres nous empêchent de respirer! Ou janm wè yon milat polisye? Ou janm wè yon milat chofè moto? Ou janm wè yon milat chany? Non! Nou menm nèg nwè, yo pran nèg nwè pou manje k yo, Ayiti fini! Ou wè demen? Pa gen demen! Se yon etidyan k ap pale avè w la. M ap pale avè w selon moralite lemond. Lemond ap avanse, peyi m an reta. Poukisa? Yo! Revolisyon pa fèt san konesans! Si w konn jan pèp sa te egziste, nou se yon pèp sovajè. Jounen jodi a rive pou chak nèg nwè rasanble. Li pral yon bagay pou chak Ayisyen.

Yow mpa konn si w konn konesans ki fèt batay kap fèt la la menn e batay pitit Bondye avèk pitit satan.